Woy woy moun mwen yo kòman nou ye kòman nou ye so nan lè sa la m kontan pou m ka la ansanm avè nou epi an menm tan m ka mande nou anpil eskiz Paske sa fè lontan vrèman nou pa lage m konnen m gen anpil abòne yo ki rete ap tann nou men malerezman so nou potko ka arive bon afè siklòn ki tap ban nou pwoblèm la sa vin fè la nou pat ka travay men jodi a la m panse nou deja nan studio la nap travay epi poun konn kòman tout bagay yo ye e ou menm tou k poko abòne so m panse degaje w pou fè sa epi Ou menm menm ki geta abòne envite yon zanmi w epi pou nou ka fè plis travay so san nou menm nou pap ka fè anyen epi ma staff la la so m panse yo tout gen dwa pale pou yo di tout sa yap di tchaww. Bonswa tout moun bonswa tout moun mwen byen kontan ansanm avèk nou la jodia ou konnen tout bagay gen yon ti tan paseke nou kòmsi gen yon enkonvenyan sak fè nou pot ka lage epizòd 8 la, nou kòmnse pran pasyans ansanm avèk nou ou konnen nap vini kanmenm e pa bliye abòne a chanèl la like kit on kòmantè epi patajel Facebook Instagram Twitter pataje pou nou paske se pou nou nap travay ciao.
Hello hello everybody bon m salye nou avèk yon yon karaktè de onètete pouki nou te dwe fè sa deja malerezman Nou konnen siklòn pase nan Sendomeng, Ayiti osi fwape, nou pa t ka rive a tan pou nou kapab eskize nou de sa k pase a. Pouki ou konnen tout, se kòm si menm sinyal pa nòmal nan moman yo, nou vin pa ka travay. E sa fè m santi m travay an. Se sa fè m santi m travay an ven pouki lè m gade malgre tout sa yo pase a m pa jwenn yon kòmantè ki di kisa k fè nou pa travay kisa k bagay mezanmi sa fè m yon ti jan wont pouki m te blije ap fè djòle ansanm avèk moun yo di m gen yon pakèt moun mezanmi nou ta fè sa posib pouki n ap redi nou wè se ti jèn k ap fè efò e nou konnen se ak sa pou nou sipòte n se pa ak kòb nou ka ban nou pou n di pou nou travay men se Kòmantè a abòne nap tann nan menw e nou ta fèl pou nou e lè sa nap gen ankourajman pou nou travay kòm se pa mwen sèl ki la m gen lòt moun la epi ki ta dwe pale map kite pou yo fin di rès yo tchaww.
Ok big up big up tout fanatik nou yo nou salye nou nan le mond antye nou salye nou anpil anpil. Donk jodi an se yon reyèl plèzi pou nou kanpe pa w devan jis pou m kapab pale ansanm avèk nou jodi an. Sa fè lontan vrèman nou pa t ko ka travay akòz ti difikilte siklòn vrèman nou pa t ko ka travay men ke pou yon rezon M rete kwè ke n ap kontinye travay e nou bezwen sipò nou anpil pa rapò ke nou bezwen sipò nou. M ta swete ke nou menm popilasyon an sipòte nou anpil ban nou abòne epi ke like epi kòmante epi pou n santi ke nou gen moun dè do nou men si nou wè nou pa sou sa bon pètèt nou ka dekouraje men si nou avèk nou m rete kwè ke avèk nou n ap avanse. paske san nou menm nou pa ka avanse, se nou pou ban nou avantay e bon gou pou n kapab avanse pi devan, e m rete kwè ke n ap fè sa, e m rete kwè a pati de jodi an, m rete kwè n ap kòmanse fè sa, enpi m swete nou, m ban nou anpil love, anpil love, anpil love, anpil love, anpil love. Yeah, genlè gen moun ki manke wi. Kote Flannè Wilner? Oh! Estoy ak yo alò?
Bon ou wè Milann la epi ou lwen konsa a monchè oh Dieu. Mezanmi mezanmi nou te sezi nou pat panse sim te la m te la e Milann m la kòman nou ye kòman nou ye m salye nou muy buenos dias buenas tardes nan lè wap tande nou an pouki sa banm anpil chagren pouki nou pa nou pa like video a nou pa kite yon kòmantè nou dekouraje poukisa nou nou menm ayisyen nou pa vle ede ti jèn kap travay. Nou met tèt ansanm pou nou travay, nou menm nou sipoze ede moun avanse. Ok lè nou yon ti jèn nap travay konsa se yon gwo plezi li ye. Nou sipoze ede nou. Nou menm nap ede nou, nap travay pou nou. Gade depi maten nou nan travay nan estidyo bay sa menm manje nou pa gen tan pou nou manje. Men fò nou sipòte nou. Nou menm ki pou ankouraje nou.